Mape chache, chache, chache ka yon moun way way Chache ka yon moun way way Zipipilimpimpow Chache ka yon moun way way Men m tonbe sou ou. Jodi ankò, Mèt Fèy Vèt ap mache toupatou. Nou konnen se founi je? Nou konn lakay kiyès nou ye la? Nou pa chonje yon nèg ki rete, ki mouri, i leve, epi nèg sa tonbe, i mouri, i leve. Jodi a se lakay m ye. E depi m di nou son nèg ki mouri kreve, ou pa chonje te di èske gen komisyon pou Senpyè? Se nèg sa m lakay la. E pandan m lakay misye, tout moun Onè! Onè! Respè! E silvouplè èske m ka wè Tonton Bicha? Wi, Tonton Bicha la.

Ah
Sa se pwa tann kap bouyi la ok Sa se pwa tann nan men banm wè toujou nan nan mezanmi. Ou bezwen wè toujou? Epi ou bezwen wè men men men lòt wè men kawòt men Sa se patat Sa se kawòt men eske nou kwè granmoun ap manje tout bagay sa yo?

An non met gen lot bagay toujou pou mwen pran. Non mwen menm mwen menm se sou dife a menm pou m ale.
Wi. Kote kote kote gen. Ayayay. Sa son bon ti poul byen rousi. Poul peyi? Poul peyi.
A jodi a li map re kraze sa byen kraze. E sa kap bouyi la? Non sa se pwa.
Banm wè.
Gadon koze. Sa se sa se pwa. Fons. Pwa fons pretem kiyè a. Pretem kiyè a. Yon kiyè pou m bwase. Pretem yon kiyè lòt bò. Pase granmoun sa e fè djòlè twòp nan peyi a. Pou arete granmoun nan jodia. Non jodia m vin dèyè granmoun nan paske toutan granmoun nan ap pale sa lap manje epi anvan moun ap manje granmoun nan toujou. Li gentan parèt.
Yayay yon bon pwa frans wi. Ooh gwo koze. Oh oh sa se banm gade pi byen.
Yon kodenn granmoun nan tchwe tou.

Humm mache konsa konsa monchè fòm mache konplè. Rete ou vin ak ete m wè wi. Wi se sa granmoun ou wè sa ki bèl la nan televizyon ou ye la wi. Reste Granmoun gon dènye bagay ou sot lage dènyeman la ou mouri ou leve. Ou mande si gen komisyon pou Senpyè? Enben, fò nou prepare moun yo pou nou di yo konsa ke bon, viv jodi a, mouri denmen. Ou konprann? Epitou bon kon se de moun m konnen ki pè sèkèy pou nou di yo konsa ke sèkèy la, donk se yon bagay ki fè tanbou a, li pa gen anyen ladan mwen m antre, m ale, m mouri, m leve, m tounen. Mezanmi!
Monchè granmoun sa ki bèl la?

E tout afè nou nèt se san pou san kreyòl. Men granmoun èske se yon chwa ou fè oubyen se pa aza bagay sa rive? Bon, an nou di se yon chwa paske depi nou lontan bon ou konnen nou trè trè ben e fèy vèt e depi Kap Ayisyen se konsa sa te toujou ye. Donk pa bliye ke manje ayisyen yo an tèm de pwoteyin, an tèm de vitamin, an tèm de kalsyòm yo san pou san òganik. ki di òganik vle di tou se de manje ki p ap ba w on seri de maladi. Pa egzanp, on moun k ap manje diri ayisyen sèlman, ou pa ka gen gwo vant. Ban m wè foto w. Hein? Ban m wè foto w.
Hum-hum. Ah, granmoun nan, ou kenbe. Kenbe, kenbe.
Oh oui, kenbe, kenbe. E fò m di w, men a chak fwa ou pati, ou tèlman sa w jwenn se lou w pran, ou pa ka jwenn pwodiksyon nasyonal la, Donk dèfwa ke, tankou wè la wè vant lan, gon ti bagay tou piti ladan. Nou fenk sot Miami, Florida. Ah bon!
Granmoun! Monchè, gon ti ba, e pou yon asyèt pote pou mwen souple. Yon asyèt, yon asyèt. Gon ti bagay m pote pou ou, m pa konnen si w chonje bagay sa. Hum! Bagay sa depi ou wè l, w ap wè, di m si w chonje l. Hum! Kot asyèt la? Pote yon asyèt, pote yon asyèt, pote yon asyèt kazak! Anpi menm non nou bay sa e non kreyòl wi kazak. Ankò apre kazak. Kazak e ti pòl se de ti non lakou. Men monchè se sa l ye. Monchè granmoun men sa m pote pou wou jodi a.
Ou fè m sonje okap a wi monchè.
Granmoun yo rele sa Pancho! Pancho, li gen kanèl ladan. A wi monchè.
Ou konn atis ki yo fè sa? Tout moun. Manou lave deja wi. A wi. Manou lave deja wi.
Manou te lave. Banm di nou, nou wè sa? Son bagay ki fèt avèk. Kokoye, ou graje kokoye a. Lè w fin graje kokoye a, ou pije kokoye a, ou retire ji a. Retire ji a, ji a.
Kounye a la, ou mete nan chodyè a, ou griye li ak sik krèm. Lè fini ou mete kanèl. Kanèl la.
Ou mete
miskad ladan. Miskad, pou moun yo ki pa konn sa ki rele miskad la, miskad la li se graje ou graje li menm. pou li ka bay plis efè. Eben,
Pòtoprens ou konn kòman yo rele sa? Yo rele sa poud damou.
Love powder.
Alò kòman ou pale, e si w t ap di an panyòl sa w t ap di? E, e, e, e, e, poud damou? Wi.